Bonswa tout moun. M ap salye tout fanatik, tout JS, tout zanmi, fanmi e ki toujou ap sipòte m, ki te toujou kanpe djanm nan moman bagay yo te pi difisil pou mwen an. Paske m te fè kèlke tan m pa te m pa t parèt sou rezo a men malgre sa te toujou gen moun ki te toujou ap, swa ap ekri m an prive, swa ap ankouraje m nan yon seri de pòs ke m te konn ap fè. Moun ki konn ap ede m dirèkteman ou endirèkteman. M ap remèsye Bondye paske se li menm ki te ban m entèlijans, ki toujou ban mwen bon konprann pou m fè sa m ap fè a. Se Bondye tou ki ban m kouraj pou m sipòte tout sa k ap di ak tout sa k ap fèt sou mwen. Videyo sa mwen fè jodi a, se pou mwen kapab pale avèk piblik lan, pou m kapab eklèsi sèten pwen. Videyo sa pral konsantre li otou de twa pwen. Premye an, pou anpil moun ki pa konnen veritableman kiyès ki Ricardo Nelson nan, m pral fè yon kout otobyografi de mwen menm. Dezyèm pwen an, li pral konsantre l ou sou relasyon mwen gen ansanm avèk pitit mwen, mwen gen avèk Fedna yo. Twazyèm pwen an, li pral chita sou ki konsekans tout sa k ap fèt la a, nan moman sa m ap pale avèk nou an la, sou rezo a, ki konsekans sa pral genyen sou avni timoun yo. M ta swete nou swiv videyo sa a avèk anpil atansyon. Ann kòmanse. Kiyès ki Ricardo Nelson? Mwen fèt Pòtoprens. Mwen grandi Dèlma 65 avèk sè m yo paske manman m gen senk pitit. Mwen se sèl gason pami senk fi. Mwen grandi Dèlma 65 e mwen demenaje pou Petyonvil an 2010 m kwè aprè tranbleman de tè lan. M fè prèske toute 2010 jiska 2021 Petyonvil, aprè sa mwen vin travèse Etazini. Mwen fè etid mwen, etid primè, segondè, Dèlma toujou. Mwen fè etid segondè mwen nan lise. Tout moun ki grandi Ayiti konn sa sa vle di fè etid nan lise. Se yon pakou klasik ki trè difisil, kote yo pa ka jwenn pwofesè, kote gen anpil pwoblèm, grèv ann Ayiti, manifestasyon, tout bagay sa yo. Mwen se yon moun ki konn sa k rele grangou. M konn sa k rele mache a pye pou m al lekòl, mache nan solèy, mouye lapli, pran kamyonèt. Lè m di pran kamyonèt la, pran pran sèso nan kamyonèt, m konn tout bagay sa yo. Mwen konn doulè etidye anba poto limyè le swa paske nou t ap viv nan yon peyi ki pa gen kouran. Mwen konn sa yo rele etidye nan balèn. M se yon moun ki te renmen lekti, m te renmen fè lekti, m te renmen etidye. M konn etidye nan balèn. M konn sa sa vle di lè w lekòl ou pa gen liv, ou pa gen kòb pou w achte liv, m konn tout sa. Men malgre sa m fè pakou. M fè pakou lekòl mwen, mwen fini. M fini loreya nan reto e nan filo. Se te trè byen. M deside antre nan fakilte pou mwen etidye paske m kwè nan edikasyon. Mwen kwè nan kilti anpil. Mwen antre nan CTPE aprè mwen fin fè filo. M fè katran m ap etidye toujou nan menm kondisyon toujou, de kondisyon vrèman difisil, vrèman terib. Men mwen fini nan fakilte a kanmenm, pami lè meyè. mwen vin ap travay nan anbasad Japon, m fè dizan ansanm avèk yo. Se la mwen pral aprann yon pakèt bagay. Lè m di m pral aprann bagay la, m pral aprann kòman Japonè yo, kilti yo ye, kòman yo valorize travay, kòman yo valorize moun, kòman yo valorize konpetans, konesans e serye. Vwala. Mwen ale, mwen rive nan kote mwen ap travay nan anbasad Japon. Men gen yon parantèz pou mwen ouvri nan peryòd kote m t ap fè etid mwen a peryòd kote m kòmanse travay lan. Sè ke mwen grandi avèk manman m plis paske papa m mouri sa gen plis ke sèzan. Donk mwen grandi avèk manman m, plis abitye avèk manman m. Manman m se yon moun ki kwè nan nan Bondye, ki kwè nan respè, ki kwè nan valè, ki kwè nan ede moun. Manman m enspire m anpil. Se manman m ki pral aprann mwen renmen Bondye tou. Paske manman m te konn al legliz, manman m te konn vle pou m al legliz tou. Ebyen m te konn al legliz. Se nan legliz mwen pral kòmanse e vin abitye a kanpe sou sèn. Se legliz ki pral aprann mwen chase timidite m. Paske lè m vin antre nan legliz, mwen vin kòmanse ap antreprann yon seri daktivite atistik. M kòmanse ap deklame nan legliz. E se la tou m pral kòmanse ka ka ka ka konn kòman pou m pale an piblik. Tout bagay sa yo se legliz ki pral aprann. Men sa k te pi anse esansyèl nan nan kesyon manman m avèk legliz lan, se ke se kesyon valè lan. Valè lan vle di ki sa? Se ke nan yon fanmi, toujou gen yon moun ki pou enspire yon moun nan fanmi an. Toujou gen yon moun ki pou gide timoun ki nan fanmi an. Donk manman m te gide m. Manman m te aprann m respekte moun. Manman m te aprann mwen sa ki bon. Manman m te aprann mwen pataje. e m te kenbe tout sa manman m te aprann mwen. M te di, lè m gen pitit pa m, se pou m gen yon relasyon konsa, yon relasyon sansib, yon relasyon sanse antre mwen menm avèk pitit mwen, jan manman m te ansanm avèk mwen an. Vwala, donk se sa. M fèmen parantèz legliz manman m sa a pou nou retounen nan kesyon lè m kòmanse travay la. Ok. Nan epòk sa a, m vin nan anbasad lan, pandan tout dizan sa yo, m vin marye, m vin arive marye, m vin arive gen yon fwaye. Nou te gen pwojè nan fwaye a. Nou te gen anpil bagay nou t ap konstwi avèk ex madan marye m. Nan peryòd pandan m ap travay la, mwen vin gravi tout echelon ki nan antrepriz kote m ap travay la, ki nan anbasad la. Men m vin gen yon lòt vizyon. M pa vin wè m ankò nan karyè pwofesyonèl chita dèyè biwo. M vin wè m gen yon lanmou pou kesyon atistik. Sa k pral rann mwen pral rantre nan sinema. M ta rakonte plis toujou men m panse m ka fè yon lòt live pou m eksplike plis detay bagay sa yo. Ann kontinye nan kesyon m pral rantre nan sinema. An 2014 mwen deside antre nan mond sinematografi. M kòmanse premyèman nan emisyon sou Scoop TV, yon show m te konn fè sou Scoop TV. De Scoop TV m pase a Tele Kreyòl. De Tele Kreyòl mwen vin pase a. YouTube. E se la, nan epòk sa a, mwen pral kwaze avèk Efedna e Jenny. Nan epòk mwen kwaze avèk 2 medam sa yo, mwen te marye. E pou anpil moun ki doute de sa, pou anpil moun ki pa t konnen l tou, m pral prezante prèv yo la nan videyo sa a, nou pral wè. E. kèlke kopi dokiman ki ka pwouve sa ke m ap di an. Vwala. Mwen marye. Nan epòk m kòmanse nan sinema, m kòmanse karyè mwen kòmanse lanse, e m pa t kache pèsòn ke mwen te gen yon vi konjigal, m te marye, m te yon mesye marye, m pa t kache pèsòn sa, tout moun te konnen l. Kèlkeswa aktè avèk aktris ki t ap jwe avèk mwen, kèlkeswa moun ki te nan pwodiksyon an, tout moun sa yo te konnen ke Strong se te yon mesye marye ke l te ye. Poukisa rela e e detay sa yo potko pran lari, se paske e madanm mwen, ex madanm mwen, padon, Se pa t yon moun ki te yon moun piblik. Donk gen de bagay li pa t li pa t vle piblik. Donk li te oblije fè yon ti pa twò ekspoze bagay sa. Lè m kòmanse, tout medam yo konnen m marye. Epi, pral vin gen relasyon antre Fedna avèk Jenny. M ap repete l ankò, m kwè m te fè, m te patisipe nan yon show, detay sa a te soulve. Mwen te di nan epòk mwen rankontre medam yo, mwen te marye e chak medam yo te gen moun nan vi yo. Jiska prezan map repetel ankò, mwen te marye, Jenny te gen yon moun nan vil, Fednaelle te gen yon moun nan vil. Fednaelle te fiyanse. Se sak pral fè lè relasyon sa yo pral kòmanse avèk medam sa yo, tout bagay te fèt an kachèt, te fèt an sekrè. Pouki rezon? Se paske tout moun nan pwodiksyon an te konnen chak moun gen moun nan vi yo, donk mwen menm avèk medam yo nou pa t ka afiche yon seri de relasyon konsa, sa fè bagay yo te rete an sekrè. Gen yon emisyon m te patisipe ladan l, yo te poze m kesyon sou sijè sa a, m te di, m te repete yon mo, mo trip, moun yo te pran l, yo te fè yon pakèt bann pale ansanm avèk li. Mwen retire mo sa a, n a eskize m pou mo sa a m te anplwaye a, paske gen de mo ki pòte a ekivòk, ki ka bay anpil pwoblèm, donk m sòri pou mo sa a. Madan marye m, mwen te gen pwojè ansanm avèk li, ex madan marye m. Nou te gentan gen yon pakèt bagay nou te kòmanse konstwi ansanm. Nan relasyon mwen gen avèk 2 medam yo Fednaelle vin ansent avan. Se la tout bagay pral chanje. Kòm Fednaelle ansent e mwen te marye, m pa vle madan marye a konn sa. Mwen fè konbyen tap reflechi pou m konnen kisa pou m fè. M te vin abouti a konklizyon ke meyè solisyon an pou mwen, paske m nan mond atistik m ap kontinye m pa vle pèdi l, m pa vle yon skandal eklate, m chwazi pitit mwen pa rapò a tout sa ke m te genyen avan. M chwazi sakrifye maryaj lan. Paske m konnen pitit la ap ret nan vi m tout tan. M chwazi sakrifye tout byen ke m te gentan konstwi avèk madan marye m nan. M rekonèt patènite pitit lan. M di pa gen pwoblèm. Kòm Fedna te gen moun nan vi l, bagay la pwovoke diskisyon nan fwaye pa l, m kapab di nan fanmi l. Yo deside mete l deyò. M pran responsablite m, m di bon, li pa ka ansent mwen pou l deyò, m chwazi anfème kay pou li. M mete l. Fednaelle pa t ap travay nan moman sa a. Anfème kay. m okipe l kòmsadwa. Pandan moman sa a, divòs mwen an kou paske madan marye m vin wè ke m pa tèlman fokis sou relasyon an ankò, m ap ba yon pakèt bann pwoblèm, li pa konn sa k ap pase. Li vin chwazi mande divòs epi divòs lan vin an kou. Pandan divòs lan an kou a, m ap jere kesyon divòs, m ap jere kesyon timoun. Men madan marye m potko janm konnen kesyon ke m te gen timoun deyò. jiskaske nou arive divòse. Pèsòn nan medam yo pa t konnen ke m t ap divòse avèk madanm mwen. Nan relasyon mwen te gen avèk Fedna a, bagay yo vin kontinye, li vin arive ansent ankò. Mwen chwazi patènite an toujou.
Nisa wè bebe ya wè ti bebe
yè map fè nou konprann ke nan epòk sa nan epòk sa vrèman pat gen ni medya ni sponsò ni fanmi ni tout moun m wè sou rezo yo la kap defann Atò e atravè k ap joure m se move papa, k ap bagay yo. M pa t janm wè moun sa yo. Se mwen k te la, m te pran responsablite m. Lè sa a m pa t janm yon move moun e m pa kwè m ap janm yon move moun nan vi m. M pran responsablite patènite a nòmalman, menm jan m te fè l pou Ritz lan. M fè papye, m bay timoun mwen akdenesans, m fè m fè paspò pou yo menm kote a, m fè batèm, tout bagay sa yo òganize, mwen k depanse, m fè tout bagay yo nèt. Pa t gen moun ki te la. Men sa k vin pase. Relasyon mwen avèk Fedna vin pa ka kontinye ankò. Paske nou pa sou menm longè dond. Nou toujou gen yon konfli de tanperaman. Se konfli de tanperaman sa a ki pral mennen anpil pwoblèm. Ki pral fè m manke mouri tou. Nan sans m di m pral manke mouri an, paske Fedna nan sousi, m pa konnen nan konsepsyon pa l, Li trouve ke relasyon an pa ka mache, li menm li tap fè fòsing. Se nan fòsing nan, m pral kòmanse gen moun ki pral fè menas. E, Fedna pral ba yon moun nimewo m pou yo rele m nan travay mwen, paske nan epòk la m potko demisyone nan travay mwen. Li pral bay moun nan nimewo, moun nan pral rele m pou l fè m menas. E moun sa pral suiv mwen sou machin ni, li te manke tire m. Lè sa rive, m te toujou pale avèk Fedna, toujou. Mwen rele l, mwen mande l poukisa l fè yon bagay konsa, paske moun nan di m eksplisitement se Fedna k ba l nimewo a. M rele moun nan, m pale ansanm avèk li. Sa vin pase. M toujou stil kontinye. Sa m vle nou konprann se ke malgre m pa t ansanm avèk Fedna a yon sèten epòk paske n te gen yon konfli de tanperaman m di l te gen yon pakèt bann bagay ki t ap pase, m te stil pran responsablite pitit mwen. M te toujou ba l kòb. M te toujou mete l nan kay. Bon, foto m pral montre nou la ap ateste ke pitit mwen pa t janm nan mizè, Fedna pa t janm nan mizè. M te toujou ba yo tout sa yo bezwen. Bagay, sitiyasyon an pral konplike, se lè mwen vin. lwe on lòt kay pou Fedna, Fedna vin al rete Vivi Michel. Nan epòk sa, Fedna pral kwaze avèk Lyon. Se la tout bagay yo pral melanje. Lè l kwaze avèk Lyon, nou konnen tout diskisyon ki te fèt sou rezo a nan moman sa. Gen de lè m konn pote bagay lòtbò a pou timoun yo, Fedna di m li pa bezwen yo. Gen de lè m konn pote tou, li fè moun yo konprann se pa mwen k pote yo. Se pa mwen k pote yo, se nouvo fiyanse l la ki pote bagay yo. Kòm m kapab di o debi, petèt li te bezwen fè buzz ansanm avèk mwen, l pa t jwenn okazyon an. Lè relasyon sa fèk kòmanse, tout moun, li te fè tout moun konprann ke se te yon buzz ke l te ye. Ke se te yon buzz. Yon buzz ke mwen menm m pral pran nan buzz sa tou. Nou te toujou konn kominike. Nan kominike ansanm avèk mwen, se lè sa vye pawòl kòmanse ap pale. Fedna kòmanse ap voye yon seri de vye mesaj ban mwen, mesaj kote l ap di m de mo sal. M pral montre nou la, mesaj sa yo. Kèlke ladan yo, e pa tout, pase yo anpil. Se nan epòk sa tou l pral di m pa pote bagay pou timoun yo ankò. Lè m fè fòsing m pote, lè m fè fòsing m pote, li voye yo jete nan lari. Li choute yo a pye.

Mwen stil pran responsablite papa m. Malgre Fedna a bloke m, malgre lè m pote bagay yo l jete yo nan lari. Mwen stil fon jan kanmenm pou m wè a timoun yo, san l pa konnen. Li te gen yon sèvant lakay li a avèk yon kouzin li, m achte 2 telefòn mwen bay chak moun sa yo pou m ka kominike avèk timoun yo. Lèm pote makèt yo m konnen l pap pran yo m rete nan lari m rele timoun yo m konnen l pap pran yo nan men m m rele timoun yo malgre sa l fè yo m ba li yo m ba yo makèt yo pou yo mete nan kay la pou timoun yo. Gen anpil aktè avèk aktris ki nan pwojè Fedna nan epòk la yo te okouran de bagay sa yo paske gen konn akonpanye m lè m pral pote makèt yo lakay Fedna gen ki konn wè sa Fedna fè ansanm avèk yo. Paske m sonje yonn nan bagay ki te bay plis pwoblèm, se yon makèt mwen te pote Fedna te voye jete nan lari, se moun fou k ranmase l. Lè sa a, gon aktris ki te ansanm avèk mwen, m ap site non l la eksplisitman paske l te la nan moman sa a, se te Tania. Li lage ba yo nan mitan lari a, vin chache yo. Li lage ba yo nan mitan lari a, vin chache yo. Se Tania menm ki te rele m, li di m, men Fedna pran makèt yo, l voye jete nan lari. E se pa sèl makèt sa Fedna jete. Pou m di nou byen, mwen menm m pa yon papa jan y ap dekri an. Kèlkeswa jan sa ye m te toujou fè efò pou mwen ak Fedna nou jwenn yon antant pou timoun yo. M ap pale nan epòk pil makèt ap jete, pil bagay sa yo ap fèt, sa se nan epòk li te fèk kwaze avèk Lyon. Lè sa a zen an cho sou entènèt la, mwen m pa janm monte vin pale, m pa janm di moun sa k ap pase. Si gen de bagay ki sòti petèt se. Bò kote pa l, diskisyon ap fèt, pawòl ap fèt epi moun ap afiche bagay. Men mwen m poko janm fè, m chwazi fè silans. M te chwazi fè silans pou pitit mwen. E sa k fè m pa janm fè bif avèk Fedna. M chwazi fè bif mwen. Dèfwa konn gen ti, konn gen ti, gen de ti bagay ki pale, men se pa tout bagay yo m konn di. Paske m konn fè sekrè a, m kenbe bagay yo la, m gen prèv yo la sou telefòn mwen, m kenbe yo la, m pa mete yo deyò. M chwazi sipòte sa yo. Paske m konnen yon jou Fedna te ka rezone l di bon ban m kanpe a konfli sa a paske l p ap bon pou timoun yo, l p ap bon pou nou, an n kanpe a sa anpi diskisyon p ap fèt ankò anpi tout moun kontinye vi yo. Men sa pa janm kanpe. Sa pa janm kanpe. Lè m wè tout bagay konplike nan kesyon jete makèt, nan kesyon moun ap fè zen, moun di m pa janm okipe pitit mwen, m di bon ban m pase nan pi wo nivo toujou, m chwazi yon avoka, m chwazi yon moun ki gen plis konesans, m chwazi yon granmoun m konnen ki kapab ede nou jwenn yon chemen dantant. M kontakte yon majistra m te konn al choute lakay li, m di ede m jere sitiyasyon sa a. M di men ki kòman bagay la ap pase, men kòman moun yo wè l, ede m jere l, m pa bezwen monte sou rezo a pou m ap fè zen avèk Fedna, ede m jere l. Li chwazi ede nou vre. Li chwazi mete m an kontak ansanm avèk Fedna ankò pou nou jwenn yon antant pou timoun yo. Nou rekòmanse ankò jwenn antant pou m al chèche pitit mwen lekòl, pou m antre nan vi pitit mwen ankò. Mwen kòmanse byen pwòp, al kòmanse al pran timoun yo lekòl, mennen yo, kòmanse gen kontak ak pitit mwen. Fedna rete l bloke m ankò. Li bloke m, m pa konn pou ki rezon. M te konn al chèche pitit mwen lekòl, m te, e mwen te chwazi lekòl nan Meterit, son lekòl pou pitit mwen ka gen bòn edikasyon, Fedna retire l nan lekòl la dekwa pou m pa wè avè l ankò. Dekwa pou m pa di m peye lekòl pou l, dekwa pou m pa di m konn al pran pitit mwen lekòl, li retire l nan lekòl la. Li koupe tout pon. M vin arive pati. Avan m pati, m kontakte majistra ankò, m di l fè Fedna, kòm li pa vle an kontak ansanm avèk mwen, fè l ban mwen nimewo kont pou m depoze sa m genyen pou timoun yo. Sa pa janm fèt. M rive Ozetazini ankò. M stil kenbe kontak avèk majistra a, paske pèsonn pa t konnen nimewo telefòn mwen, m stil kenbe kontak ansanm avèk li pou m pale a Fedna. Pou m pran nouvèl timoun yo. Se mwen k konn ap flate pou pran nouvèl timoun yo, detanzantan. Dèfwa ou voye ti foto ban mwen, dèfwa ou fèm pale avèw men tou stil gen blokaj lan toujou paske moun yo stil ap lapidem sou entènèt la, yo toujou di Strong abandone Fedna avèk 2 pitit li. Nan epòk mwen la anivèsè pitit mwen pral rive paske mwen renmen pitit mwen anpil, m pa ta kite anivèsè pitit mwen ap rive poum pa ta fè yon jès malgre manman ap anpechem, ap barem pa tout fason kem fè. M kontakte yon aktris, mwen di l konsa, mwen gen yon kado m voye pou pitit mwen, m pa an kontak avèk Fedna paske l pa vle pran. Ban m ba ou l wa fè kado a mwen. Li kontakte Fedna, Fedna di l li pa gen dwa sa, se li menm ki gen dwa. M kontakte Fedna pèsonèlman, m sipliye l nan moman sa pou m voye kado pou pitit mwen, pou fèt li, pou Ritz an oktòb dènye. M te stil kenbe kontak ansanm avèk li men Fedna pa janm vle kite moun konn sa. Li toujou stil ap fè moun yo kwè, li toujou stil ap fè moun yo kwè ke mwen abandone l, m pa pale a timoun yo, epi tout moun stil kontinye ap poze menm bagay la. Sa k fè bagay la te yon ti jan frèt sou rezo a, se paske m te fè kèlke tan m pa poste, m pa parèt sou rezo a ankò, tout moun te bay sa vag. Men m retounen ankò, menm istwa ap pwolonje ankò, menm istwa ke m pa okipe pitit mwen, ke m pa la nan vi pitit mwen, epi anpil moun ap di. E pitit mwen se, m ap repete ekspresyon an, se kaka san savon. Non! Papa k ap sipliye manman pitit yo pou yo wè avèk pitit, pou l wè avèk pitit yo. Papa depi lè pitit li fèt, li la l ap pran responsablite l. Li stil ap chèche pa tou lè mwayen pou l konnen kòman pitit li ye, kòman y ap viv, kòman y ap fonksyone. Nou kapab di pitit sa pa gen papa? Lè Fedna antre Sendomeng ak pitit mwen pou l ale mete yo lekòl, Fedna kontakte m, li fè yo kontakte m pou m voye pyès mwen ba li paske l di m konsa, lekòl la bezwen pyès papa a pou yo kapab enskri timoun yo. M voye kopi paspò m ba li pou l enskri timoun yo. Mwen menm ak Fedna n te toujou nan konfli. Men, responsablite papa m, mwen toujou prè pou m pran yo. M toujou la pou m pran yo a kèlkeswa moman ke l ye an. Se nou menm ki t ap fè chwa nan ki lekòl k ap bon pou timoun yo. Paske m bezwen pitit mwen gen meyè edikasyon posib. Wi nou te kòmanse byen ap pale sou sa. N ap planifye men kòman m pral voye kòb lekòl. Fedna rete li rebloke m ankò. Anpil stil ap fè moun yo kwè ke l pa janm an kontak ansanm avèk mwen, ke l pa janm pale avèk mwen, ke m pa la pou timoun yo. Jiska dat m ap pale avè w la la, Fedna pa t janm bay nimewo kont lan malgre kòb m te voye pou anivèsè pitit mwen l pa t janm bay nimewo kont lan. L pa t janm di moun tou ke m te fè sa. Tout bagay sa yo pase, m still kenbe la m ap pèsevere. M toujou ap ekri majistra, m mande l kòman timoun yo ye. Dèfwa gen ti favè yo fè m, lè gen yon foto, yo pataje l, yo voye l ban mwen. Mwen menm ki papa k ap mande a wi. Gen yon pakèt bann bagay ki pase nan epòk m te Ayiti an, kesyon bòpè ki te fè videyo ki te mande pou m wè pitit. pam se pa li menm poum pase fòl banm otorizasyon mwen panse mwen pa yon papa ki merite mòd tretman sa yo paske m pa yon papa ki mawon m pa yon papa absanteyis m pa yon papa k fè mawonaj m pa jan de papa sa yo jan de papa sa yo se papa kap kenbe rikòd pitit li sou telefòn li se papa kap sipliye yon entèmedyè pou entèmedyè a fèl gen kontak avèk pitit li. Li pa ta sipoze konsa pou m avèk yon fi malgre m pa avè w ankò, m gen pitit ansanm avèk ou padon, malgre m pa avè w ankò, malgre m ap sipliye w pou m wè pitit men se entèmedyè m ap itilize tandike nou tou lè 2 vivan, m pa mouri, mwen la m toujou ap mande pou entèmedyè n ap itilize pou a chak fwa li do di w ou deside bloke m, li pa bon konsa. M pa kwè gen ankenn moun sou latè ki t ap aksepte l konsa, kèlkeswa w fi ou byen w te gason, si w gen bon konsyans. Ban m rezime pou nou nan kesyon relasyon sa a. Chak moun fè vi yo. Chak moun fè vi yo. Sa ka rive yon fi a yon gason, yo pa ka viv ansanm. Sa konn rive nan vi a. De moun pa ka viv ansanm. Men pitit yo pa oblije sibi. konsekans manman an ki pa ka viv avèk papa a. Paske papa a deside pou l la pou timoun yo. Timoun yo pa ka peye sa. Si m vle nan vi pitit mwen. Nan bon peyi, lè de moun separe, leta pa di fi a se pou kenbe pitit lan sèlman non si papa a se yon moun ki vle pran responsablite l. Leta pa ka di sa non. Leta toujou fè bagay la ekilibre. Li di bon, kòm nou separe, nou chak la ap gen yon gad pataje, yon lè pou manman, yon lè pou papa. Paske li, nan peyi sa yo konnen ke yon timoun pa ka grandi avèk lanmou manman l sèlman, li pa ka grandi avèk lanmou papa l sèlman, se tou de ki pou mete ansanm pou yo konstwi mantal timoun nan, pou yo konstwi avni timoun nan. Paske lèt imen, lanfan imen se konsa ke l ye. Se papa avèk manman ki pou mete ansanm, ki pou gide timoun nan. Yon manman pou kont li pa ka fè l. Yon manman avèk fanatik pa ka fè l. On papa avèk fanatik pa ka fèl. Paske fanatik pa ka fè edikasyon ti moun. M poko janm wè sa fèt nan mond lan. Depi dat map li liv mwen menm. Si gon ekspè ki konn sa fèt, ke li vini la enfòmem de sa kòman sa fèt. Silvouplè. Mwen di tout demach ke m fè pou nou rive jwenn on kontak avèk Fedna pou nou arive bay sa nou genyen pou ti moun yo e li toujou ap bare. Pandan tout peryòd m ap fè koneksyon sa yo, koneksyon sa yo, koneksyon sa yo, nou vin abouti la a, nan dènye semèn sa yo la a, kote mwen rele majistra, m di majistra a konsa, M te mande w li deja, m te mande w favè a deja, èske Fedna ka ban mwen nimewo kont pou m depoze kòb pou timoun yo? Fedna pa t janm deside ban mwen, jiskaprezan la, l pa janm deside ban mwen l. Majistra a pale a Fedna, li rele m nan apèl konferans ansanm avèk Fedna. M poze Fedna menm kesyon an ankò. Fedna silteplè Mwen m avè w Quand il s'agit de kesyon timoun yo Se yon lòt bagay ke l ye Silteplè ban mwen nimewo kont Pou m depoze sa m genyen pou timoun yo Paske m vle nan vi timoun yo Mwen vle la pou yo antan ke papa Fedna di m se pa Lajan li bezwen pou timoun yo. Se yon lòt bagay. M gen prèv m pa pral montre la. M kenbe yo an prive. M pral montre nou screenshot apèl la konbyen tan nou fè ap diskite pou sa. M pa chwazi lage yo la. Men, m konnen gen kote m ka chwazi pou m montre yo kòm prèv. De tout fason. De tout mwayen, de tout strateji ke mwen map itilize pou mwen fè Fedna konprann ke sa nap fè a, konfli ki gen antre nou an, ki paka gen solisyon an, li pa bon pou timoun yo. Konfli sa pa bon pou timoun yo. Se rezon sa ki fè mwen fè videyo a pou mwen dil konsa, gen yon lòt fason nou kapab rezoud sa. Gen yon lòt fason nou kapab fèl. pou li pa afekte timoun yo. Paske ou konn sa sa, ou konn sa sa enplike? Se sa k pral fè m pral tonbe nan dezyèm pwen an. Ou konn sa sa enplike? Sa enplike ke lefètke anpil moun gen konsepsyon ke, gen ide sa a, san yo pa reflechi ke m pa vle okipe timoun yo, yo, yo, yo pwofite ap sal imaj timoun yo, pran pwòp foto timoun yo, poste yo de fason vilgè, di dè mo vilgè. fè dezanotasyon seksyèl a mo ti avèk non timoun yo ki vin pa bon. Avan m pase nan twazyèm pwen an, nan twazyèm pwen an, gwo bagay m vle nou konprann. E mwen respekte tout chwa Fednaelle fè nan vi l pou moun k ap antre nan vi l, relasyon ke l pral gen. M respekte tout ansyen chwa ke l fè, tout nouvo chwa avèk tout lòt chwa ke l pral fè. M respekte yo. Mwen m ta swete sa resipwòk tou. Lè m di m ta swete sa resipwòk lan, nou pa ansanm ankò. M gen dwa chwazi yon moun pou m fè vi m. Se pa paske m gen yon lòt moun pou m fè vi m sa vle di ke m pa oblije nan vi pitit mwen pou sa. M ta swete nou byen konprann sa m di an. Gen anpil moun la ki ta avèk yon moun, relasyon an pa ka mache, yo kite, yo chwazi yon lòt moun. Gen anpil konsepsyon ki fè kwè ke se Jenny ki pa vle mwen okipe pitit mwen. m ap demanti sa fòmèlman. Jenny se moun ki konn sipòte m dèfwa lè m konn gen pwoblèm pou pitit mwen. Lè m t ap travay dèfwa m konn pa gen kòb m fè makèt m prete kòb nan men Jenny m fè makèt pote pou pitit mwen. Lè l vin konn sa l pa fè diskisyon ansanm avèk mwen. Jenny konn ban m machin li pou m al dèyè pitit mwen lekòl. Sa pa deranje l. M pa t ak avèk yon fi. poum gen pitit mwen pou pa renmenl menm jan tou mpa kwè ke Jenny tap avèm tou si pou pitit li yo mpa ta renmen yo paske pitit mwen se sanm si fi a ka renmenm li pa renmen pitit mwen sèke fi a pa renmenm vre sim ta renmen yon fi mpa renmen pitit fi a mpa renmen san fi a mpa renmen fi a vre donk tout sa kap fèt la la kelke par. Mwen di kelke pa, li gen yon, li gen yon bagay mechan dèyè l, li gen yon bagay malsen dèyè l, pou fè konprann ke mwen son move moun, ke Jenny son move moun, ke nou se dyab. Paske nòmalman gen anpil moun k ap pwofite de li, gen anpil moun ki fè kapital yo sou li, gen anpil moun ki viv de li. Mwen m pa anpeche moun viv. de kèlke fason ke se swa, men lè moun se sou manti, se sou manti k'ap bay, se sou tout sa k'ap di ki fo ou bati kapital ou, li p'ap ka kenbe. Ok. M pral pase nan yon pwen ki ekstrèmman enpòtan la a. Imaj pitit mwen. Imajine w antanke yon papa. M panse depi lè relasyon te fèk ap kòmanse, m te avèti Fedna, m te di Fedna konsa, wè m se papa timoun yo. Mwen abitye wè kote y ap sal timoun sou rezo a, deja m te wè foto timoun yo, pa poste yo nenpòt kòman, pa poste nenpòt lè. Ou ka gen yon okazyon espesyal ou poste foto timoun nan. Men silteplè, evite simaye foto timoun nan bay tout moun pou yo poste. Lè sa a l pa tande m. M pral fè nou wè mesaj kote m te ekri l lan, l pa tande m, e lanmèd li te di m. Pitit li e pou li l poste yo jan l vle. Men a kisa sa abouti kounye a la a? Men a kisa sa abouti? M pa kwè gen pèsòn sou rezo a ki ka renmen pitit mwen plis pase m. Antanke mwen menm ki te envesti kòb mwen nan yo, antanke mwen menm ki papa yo, ki san yo. Lè yo poste foto timoun mwen ap di betiz, yo fè m mal dòmi. Yo fè m lage nan ripòt paj moun k ap poste foto timoun yo. Kòm nou nan yon peyi, nòmalman an Ayiti. ann Ayiti, yo pa rekonèt lwa sou kesyon rezo sosyo, gen de fason w pa ka atake moun k ap fè, kòman m kapab di sa, k ap buli timoun ou, k ap fè de, de, k ap poste timoun ou de fason, m pa konnen, k ap poste timoun ou lèd sou rezo a, ou pa ka, ou pa ka, ou pa konnen sa k dèyè fake paj sa yo, ou pa ka, ou pa ka buli yo konsa, ou ka just report paj la. Anpil konn ap di w wi yo poste timoun yo, m pa fè reyaksyon, m pa bagay sa yo. M gen tout m gen tout ekip mwen la k ap travay ansanm avèk mwen chak yo poste timoun yo k ap pase k ap report paj Nou menm se nan bouch sèlman ke n ka pale men nou pa janm ede atis yo tou Nou menm k ap di nou renmen Fedna nou renmen pitit Fedna a se menm moun sa yo jodi a k ap di ki renmen an se menm moun sa yo k ap mache tou pran foto timoun yo sa paske nou pa konn kiyès ki kache dèyè fake paj yo. Pitit mwen Mwen la pou m defann yo. Devan tout sosyete a, devan tout mond lan, mwen la pou m defann yo. Si m ka dakò, m ka aksepte kraze yon maryaj, fè ex madanm mwen yon viktim. Paske m panse premye viktim nan se li menm. Nou te gen pwojè ansanm. Wi, nou te gen pwojè ansanm. Sa fè m mal pou m wè m fè tout sakrifis sa yo. M fè tout silans sa yo. M aksepte tout sa ke n ap di de mwen. Tout jan nou pran m pou yon vye moun, yon vye bagay, paske pèsonn pa t konnen m sou rezo a, nou tout pran m pou yon vakabon. jan nap di a nou pranm pou chyen parapò avèk yon seri de voice fedna konn ap mete deyò konn ap jourem nou pran menm mo sa yo nap repete yo ban mwen ankò voice yo la kotel konn ap tretem tretem mal esak pi pire lan li arive di se mwen ki ki ap tretel de ki mo ankò mwen pa janm si gon moun la konn tande kote map trete fedna de vye mo ke yo afiche mpa janm kwèm konn fon bagay konsa non mpa prepete mo yo la. paske m gen respè, jan m di a m gen respè pou moun. Si dèfwa m konn fè de reyaksyon sou rezo an, se parapò yon seri de bagay ki konn fè m mal anpil, paske se yon imen m ye tou. M se yon moun tou, m gen san k ap koule nan venn mwen. Jan m di nou an, si m ka dakò pèdi tout bagay sa yo, m pèdi yon maryaj, m pèdi byen ke m te genyen, m rekòmanse a zewo ankò, se paske m te vle fè chwa de pitit mwen, paske se paske m fè chwa de pitit mwen. M fè chwa de pi gran byen k genyen nan vi an. M dedye vim pou m renmen pitit mwen. Se nou k pa bay chans lan. Se Fedna k pa vle banm chans lan pou tout bagay nòmal. Paske se nou menm ki pran bagay la n ap fè yon gè ansanm avèk yon gè dè de kote. M pa zanmi pèsonn k ap ekspoze pitit mwen mal. M pa zanmi pèsonn k ap pran foto pitit mwen, k ap pale lèd de pitit mwen. M pa zanmi pèsonn. M pa asosye m a ankenn bagay malfezan sa, bagay malfekte sa. M pa asosye m avè l. E wadevè moun ki ap fè l la l pa zanmi m. M pral fini paske m pale anpil nan live sa a, men l te nesesè. M pa kwè m ap fè yon live ankò konsa sou sijè sa a. Avni pitit mwen, pou m pale, pou m pase nan katriyèm pwen an, avni pitit mwen, li depann de mwen. Li depann de pyon ke m ap poze jodi an. Paske li ka kondane yo. li ka fè yo viv ere. M ta toujou renmen pitit mwen kòm pitit tout moun pou yo aspire vin yon avoka, vin yon medsen, vin yon moun enpòtan ki pou itil sosyete a. M pa ta renmen pitit mwen se yon gangster ke li ye pou l ap mache tire moun. M pa ta renmen pitit mwen ap detwi vi moun. M pa ta renmen pitit mwen ap pale moun mal. M pa ta renmen pitit mwen m wè l demen si Dye vle l ap denigre yon lòt moun. M ta renmen pitit mwen sòti yon moun de byen ki pou itil sosyete a. Se sa m swete mwen menm. Pou sa fèt, fò m ka prezan nan vi yo. Fò m ka konseye yo, fò m ka di yo men kote m te pase, men kote m te echwe, men sa, men erè ke m te fè pou yo pa fè l. Men pou m arive fè l, fò m ka pale avè yo. Fò mwen menm avèk manman yo ka antann nou. Fedna mesaj sa e pou ou. M pa ka janm, m pap ka rayi ou. Pou pase ke m gen avè w fè 2 pitit mwen, m pap ka rayi ou, kèlkeswa jan sa ta ye. W ap toujou nan, prezan nan vi m, paske ou gen 2 pitit ansanm avèk mwen. M pa ka rayi ou. M pa ka rayi chwa ke w fè. Se ou menm, li depann de ou menm. Men menm tan, men de menm fason tou, ou pa ka kont chwa pa m yo tou. Paske fò l resipwòk. M ta anvi wè timoun yo. Sere yo nan bra m. Ap ba yo afeksyon. Paske yo tou lè de afektye, yo renmen papa yo. M sonje. Desanm, mwen desanm mwen soti ansanm avèk yo. Nou jwe ansanm. Se te bèl plezi. Bèl bagay. Men kòman fè a chak fwa se mwen ki vle ba ou lanmou, mwen ki vle ou ansanm avèk mwen, ou toujou vle bloke sa. Ti chouchou li pa ka konsa. Ti chouchou ou pa ka pran ti moun yo pou mete yo sou janm ou. wap parade ansanm avèk yo fè bèl foto shoot wap fè bòz avè yo pou fanatik ka lonje men ba ou pou yo ka di ou yo pa gen papa an ede ou paske ou pa gen papa paske papa ou pa la paske papa ou pa okipe yo se sa ou twouve ki lojik wap di ou byen cheri kè. M pa bezwen ke nou pwolonje yon gè, se paske se konsa moun yo pran l, ki pa bon pou pitit mwen. M pa fè sa pou m jistifye anyen, mwen di sa deja, mwen fè l pou pitit mwen. Paske tout sakrifis mwen fè yo, m repete nan tout videyo la, se pou pitit mwen ke m fè yo. S'il te plè, ban mwen yon chans. Mwen fè video sa pou montre volonte m, dezi mwen pou mwen rantre nan vi pitit mwen. Paske m pa kwè pèsòn. M pa kwè pèsòn tap dakò viv yon bagay konsa. Pou anvi wè pitit ou. Ou pa ka wè yo anpi moun ap kritike w y ap di ou pa vle wè pitit ou. Bon, m panse n a va konprann. Mwen fè videyo sa, gen de prèv mwen epanye m pa prezante la. Gen de bagay m pa fè, e pa sa m vin prezante la. Kòm nou di, Gen moun kap di gen kote sa ka rive, map tann sa rive kote poul rive a, mwen pou m montre prèv sa yo. Paske jiska prezan la, 2 bra m rete ouvè, kè m rete ouvè pou nou fini avèk sa. Ma swete nou konprann. Bon, mwen rive nan fen live la, e gen anpil moun ki ede m anpil. ki toujou kwè nan mwen, moun mwen pale avè yo pèsonèlman ki konnen m, fanatik, zanmi, gen la m ap oblije chwazi site non yo paske moun sa yo merite respè, yo merite onè, yo merite pou m pale de yo, yo merite pou m di yo mèsi. M ap salye Nadou, m ap salye Kimli Bellevue.

M swete nan okay kote ou ye a ou mwen Bondye a beni sa wap fè a Telo humm anpil respè pou ou Telou banm di Telo Telou humm anpil respè pou travay wap fè pou sipòte nou an Francita Dede se yon moun ki pa pè mete menl nan dife pou nou kap batay avèk tout moun kap di yo kap dil betiz pou mwen malgre se pou moun ki janm kwaze ansanm avèk mwen men l eseye gade kote verite a e l eseye analize pou l wè sa kap fèt la. Gen toujou wi. Jenica Charles se moun ki toujou ap ekri m, k ap ankouraje m, k ap di m kenbe la, kenbe fò. M ap salye Lens Valmé. Sa fè m chwazi salye Lens Valmé e m pral site yon lòt non la tou ki enpòtan mwen paske moun sa yo chwazi kanalize tèt yo. Pa bliye m te di nou sa, moun kap pwone sa ki negatif moun sa kap pwone sa ki pa bon yon jou ap rive chem wap bloke. Lens Valmore ap fè yon bon travay, kontinye fè imajinasyon travay ou pote de bagay wap toujou rete des années yap pale de travay ou zanmim. Map salye Dermix ki fè analiz paske m konn gade video yo. M konn gade yo, yo konn fèm reflechi. Se moun sa yo ki pousem di bon fòm fè. on live pou m pale avèk piblik lan, pou m fè l konprann on seri de bagay. Mèsi anpil pou analiz ou konn fè yo. M ap salye Carine. M ap salye Sherley Nelson. M ap salye mari Sherley an, m pa konn si l ap aksepte m di non l. M ap salye mari l la. E gen on pakèt lòt non ankò. Gen Nadège, gen e mezanmi si m wè m ta bliye yon non, m gen lòt live pou m fè ankò, m ap toujou, nou wè ti rezon yo m ap toujou site non yo dakò. E gen 2 moun spesyal, nan non premye an kòmanse pa N, li fini pa A, m p ap fin di non l la paske m pa kwè l t ap vle m site non l. Gen yon non ki kòmanse pa K ki fini pa A, moun sa yo. Gen map salye Verona Laguerre map salye Verona Laguerre ki se yon trè bòn konseyè e ki te chwazi toujou sipòte m pou l coaching mwen pou l fè coaching pou mwen e pou imaj mwen map salye Verona Laguerre e mwen swete ke pwojè nou pral fè an pwojè Zollywood Haollywood de pwojè de grand anbisyon. M swete Bondye ava beni yo pou nou rive lwen avèk yo. E map salye Blondedy Ferdinand e gen anpil lòt non ankò petèt ki echape m, gen anpil fanatik ki echape m la mezanmi e mwen panse nan lòt live m ava remèsye moun sa yo. M manke bliye. M pral salye yon moun la, men pa asosye l a ankenn lòt bagay ankò, paske se yon moun ki bay Jenny sipò, ki ba l fòs. Kada Chikoff. Mwen salye w, mwen remèsye w pou travay w ap fè a. M ap salye Lourdes. Mezanmi live la ap long nan menm. Map salye Loud. Se chèche map chèche non nan tèt mwen la pami sa kem te ekri yo. E Map salye Doktè Mari Labòd m kwè. Doktè Mari Labòd se ton fran sipòtè. Map salye Sensi Ronald Martial. Map salye Dam Osi. E Plen lòt moun ankò wi mezanmi se non yo k pa vle monte rapid. Map salye majistra a. Christopher Calita m pap bliye w. M pap bliye Rasta. Nou kontan anpil pou mwen. Map salye Sandina. Epi Sofoni. Gen anpil lòt moun ankò mezanmi. Si m tap fè yon live non sèlman m tap site ladan l tap pran 3 jou ladan l la pase gen anpil moun. Men moun sa yo, moun m gentan site yo la, mèsi anpil, moun m poko site yo. Nap ale nan lot live. Paske live sa m te fèl eksklizivman pou pitit mwen yo, nap ale nan lot live. Mèsi anpil.